Jodi a m antre lakay chak moun ki deja abòne ak chanèl la e ou menm ki poko abòne map mande w gade adwat wap wè enskri vese oubyen sabòne wap peze sou li wap peze ti klòch la chak m poste yon video wap kapab asiste l ansanm avèk mwen video sa jodi a pi video a se yon Bagay katastrofik kap pase nan peyi brezil akoz de ayisyen. M santi l enpòtan anpil paske m se yon ayisyen pou m bay opinyon m sou sa kap pase a. Paske nou menm ayisyen nou se yon nasyon depi yo ban nou yon ti kal Nou santi fok nou ta pran tout. Ebyen se pwoblèm sa yo nou genyen nan tèt nou. Nou wè tèt nou sèlman nou pa wè pwochen nou. Ki koz peyi nou tonbe nan tchouboum sa w wè l ye jodi an depi soti nan pye jis rive nan tèt. E peyi a se pa sèl yon sèl moun, moun ki pase nan pouvwa oubyen opozisyon ki koz peyi a rive la. Peyi a rive la se mank de konsyans, mwen menm ou menm, nou tout ki koz peyi a tonbe nan sa w wè l ye jodi a. Pou m antre dirèkteman nan sa m vin pale jodi an, yon ti rapèl pou moun ki pa viv nan peyi Brezil, peyi Brezil se yon peyi Depi ou wè w antre nan peyi Brezil, depi ou gen malè ou deja rive nan polis federal, yo mete so pou ou, ou pral vin a aplike nan vil kote ou rive a, ou pral vin aplike pou sa yo rele yon CPF, depi ou wè yo deja ba ou CPF la, yo ba ou pwotokòl la, m pa di ou se brezilyen non, men ou gen tan gen anpil privilèj, ou gen tan gen anpil priyorite ou ka viv anndan peyi Brezil. Tèlke, tankou yon brezilyen ka ale nan mezon l achte yon machin kredi, wou menm, depi w deja gen CPF la, ou kapab fè l tou. Li ka aplike pou yon kay kredi wou menm tou, ou kapab fè l tou, sitou si w ap travay anrejistre, sa yo rele kanè siyen an. Ebyen fanmim zanmim ki pwal gade video sa nou pa mandem pawòl nan moman kote ou tande prezidan etazini sa fin bon la ayisyen rantre nan yon sèl ribrik ale labank pwete lajan gwo lajan paske peyi brezil yo bay moun kredi ayisyen se tèlman ayisyen san konsyans Nou soti nan yon peyi Ayiti, yo pa bay malere kredi Ayiti. Si ou pa gen gwo gwo kanè bank, ou pa gen gwo kay pou yo pou yo pran si ou pa peye yo pap baw kredi. Epi ou vin nan yon peyi yo baw kredi. Epi se jan de bagay sa yo, se jan de aktivite sa yo wap mennen. Ebyen fanmi m yo, kounya. Odyo a ap sikile sou tout whatsapp, sou tout rezo sosyo, tèlman Ayiti se san e Ayisyen se san vègòy, Ayisyen se san pidè, san skripil, tèlman Ayisyen se vòlè. Konnya m ka diw ayisyen sa yo ki ale nan bank itaho ki prete gwo kòb pou yo pwan wout etazini an yo kite yon tach sou do lòt ayisyen kap viv brezil aktyèlman la m ka diw sitiyasyon an vrèman dejenere. Se sak fè lontan m te konn bay dominiken tò lè yo te konn ap maltrete ayisyen paske lè m ap gade imilyasyon ayisyen ap pwan nan sendomeng men yon kote dominiken gen rezon ake ayisyen yo gen rezon pa fè ayisyen kredi yo gen rezon manipile ayisyen paske ayisyen vweman se krab yo ye. wap demare yo se yo menm kap dèyè pou yo mòde yo ankò wi paske mwen menm ayisyen toujou gen yon mantalite nan yo se etazini pou yo ta ye pou yo rich se etazini pou yo ta ye pou yo beni mwen menm mari m te pran wout la deja yo te tounen l ayiti se apwè l soti ayiti m vin vini brezil mwen m toujou gen yon entansyon nan tèt mwen pa gen kote ou ye bondye pa beni w Ou ka fwa leve kò w fwape atè pwete bank vole lajan bank brezil ale etazini epi w rive anyen plis anyen egal anyen poutan se brezil la la bondye te di w mete w la pou l beni w epi ou li w ap kouri kase tèt pou ale nan ameriken pou ale nan tonton sam vrèman vre brezil la Lè tankou ou gen pitit ou gen mari nou 3 nan yon kay se yon sèl moun kap travay bagay yo vrèman pa fasil sitou lè pou voye yon ti monnen bay fanmiy ou ayiti bagay yo vrèman di men se pa pou rezon sa poun ap kouri moute ap kouri desann prete lajan bank ap fèw lonmen non nou mal ap fèw lonmen non ayisyen mal. Monchè bagay yo vwèman, vwèman lèd. Mwen m te santi an mwen menm antanke yon Ayisyèn, y ap lonje dwèt sou nou nan tout zòn kote nou rete tèlman Ayisyen ap mal pase isit lan la. M di fò m ta fon ti pale sou zafè sa Ayisyen, rele sou kò nou. Rele sou kò nou yo pa di nou pa ale men gen nan nou ki travay kanè siyen lè yap vo lè yap voye nou ale yo ban nou bon ti kòb nou pa bezwen ay kase kou bank brezil pou nou kite wont pou lòt ayisyen ki dèyè silvouplè mezanmi repanse bagay yo repanse bagay yo sa vle di se ti pale sa m te vle fè m pa vle fè video a twò long. Nap wè nan yon lòt video e map pase yon audio anba video a kote nap tande kote menm lè pou moun ki tande pòtigè wap konprann tout sa yo di. Menm lè ou pa tande pòtigè tou men gen kèk mo jan yo soti paske gen kèk mo se tankou se mo fransè yo ye. Wap tande koman blan yo ap pale di veye anwo veye anba paske ayisyen vin kraze peyi brezil ak vòlè mezanmi bagay yo grav anpil nap wè nan yon lòt video tchao.